Non pa me bagy diel ka sa man di ti moun okay m panse ke nou tout konnen m deja nòmalman enfòmasyon kap sikile a se yon difamasyon bò kote fanmi jenòm nan donk mwen a Ricardo n bagen oken pwoblèm nap viv ansanm nou leve chak jou sof ke nou toujou konnen nan fwaye toujou gon ti diskisyon kanmèm donk nap fè ti diskisyon nou kay la te fè nwa ti moun nan te nan men li. Donk nan pale anpil, gon chèz, alò pa chèz non, yon twotinèt pou bebe. Donk ki, ke m leve, e pa frape m al frape l, mwen leve l, nou konnen timoun e ti bebe l frajil. E pi pwent twotinèt la pase bò tèt timoun nan. Otomatikman ke mwen menm avèk Ricardo nou wè sa nou sise diskisyon nou pran timoun nan nou mennen l lopital. Donk depi yè swa 9 è edmi nou lopital avè l. Pou le moman la Ricardo fè yon deplase timoun nan an pafèt sante li trè byen pou moun ki ta swetel mouri yo li pap mouri kounya e sè si map tou voye mesaj pou Philippe mari Sarah Jean Boiron ki se gran sè Ricardo Boiron mèsi anpil pou imaj bon sal nan vil okay e m ta swete ou kontinye fèl paske e sa nap mache fè donk pou moun ki ap di ke mwen frape la tè. Mwen trennen l nan eskalye. Bon, kote, kote bebe? Mwen tal chèche bebe mwen. Frape l atè. Mwen trennen l nan eskalye. Bon, mwen panse ke moun sa te gon kamera kote mwen rete a kanmenm. E mwen pral montre nou ti moun nan pou nou wè si sa son ti moun ki frape atè, ki trennen nan eskalye. Koman? Lage l nan sou balkon? Mwen lage l sou balkon. M panse ke si m ta lage yon timoun sou balkon, yon timoun 6 mwa l tap gentan mouri la kounya wi. Men gras Bondye ak Gine yo l vivan toujou. Ki donk se nan diskisyon ke yo te yon ti mal. Alò pa yon gwo diskisyon non, yon malantandi alò. Yon malantandi antre nou, men kay la fè nwa. Donk lè m leve twotinèt la, m di l ap annuiye m. Epi pwent twotinèt la jis pase. bò tèt timoun nan paske timoun nan te kenbe nan men l. Nou pa t ap ni goumen, ni kraze brize, ni chire pit. Men kote enfòmasyon sa a sòti? Enfòmasyon sa a li sòti bò kote yon bò frè papa timoun nan ki kouri lopital la, li vini li vin fè foto epi m pa konnen li jwenn yon moun li bay pibliye l. Men sensèman devan laprès mwen menm antanke manman timoun nan si m te vin parèt Anndan lopital la li tap fè foto a telefòn sa li tap pèdil paske m tap krazel paske pitit pam ou paka oze w pou pran fotol pou al fè difamasyon ke lap fè a la e kounya ki sal imaj mwen bon map montre nou bebe a kanmèm m paka montre nou figil lò pase donk imajine nou timoun ke yo di kòman m frapel m level atè sou balkon men nou kibò nou wèl grafonyen la Sof ke kote pwent chèz la pase a.
Kile de ti misye. Alo gen moun kite sou li pou yon kile pa. M pase ke moun ki sove apre yon ak ou byen yon ensidan ki pase sa son moun koman m dekabab di yon prezime bandi kanmen epi tou ki fè yon zak vreman. Donk jan yo di ke m fè zak la, m pa konnen m fè zak a kwa bon pou m sove pitit mwen pou mwen, m te pote l 9 fwa, m fè sezaryèn. Donk jiska mètnan. Kòman relasyon w ye a mari w kounye a la aprè sa fin pase yo fè? Nou pa gen anyen, nou an pa, nou gade wè, nou an pafèt amoni. Nou pa gen anyen, n pa janm gen anyen. Sof ke. Son moun dèfwa mwen menm tou lè nou youn ap pale ak lòt nou konn gen ti malantandi men pou le moman la nou byen pwòp nou dòmi lopital la ansanm a timoun nan nou leve la avèl ansanm tout bagay trè byen sof ke moun nan sal fèl fè a se poul te ka fè kondi moun yo petèt sal imaj mwen bon pa di petèt paske l fèl ou di mwens fè aretem men
humm m kite rès la.